Bonjou bonswa tout moun, n ap swiv Fedinov Alexis se yon blog pèsonèl ke mwen mete sou pye pou m kapab pataje pasyon mwen eksperyans mwen e konesans ke mwen genyen m kapab pataje l avèk nou. Mwen se yon zanmi de la nature, m renmen la nature, m renmen pye bwa, m renmen dlo, bèl peyizaj, rivyè. Se yon bagay ke depi tou piti ke mwen te pasyone de li e jiska mentenan mwen toujou santi m byen lè mwen nan espas sa yo, mwen santi mwen byen. Mwen renmen ale la chasse avèk. anpil zanmi, m te toujou al dèyè mango, paske mwen leve nan vil Belladère, kote ke vil sa, nan moman ke mwen tap grandi, mwen te twouve kòm si li te yon paradi, paske m te santi mwen alèz, te gen anpil bèl flè, te gen gazon, e te gen vè anpil verdure men se byen domaj nan nan tan ke nap viv kounye a bagay sa yo sanse detwi e sa fèm mal lèm al vizite dlo ke mwen te konn al benyen lontan mwen jwenn yo sèch mwen jwenn yo plen fatra sa pa fèm byen sa fèm mal o kè mwen te deside E vini nan yon zòn ke yo rele Lasèv ki nan seksyon kominal Riyarib nan komin Bèladè nan departeman di Sant. E dan le ba plato Sant. Kòm mwen pasyone de la tè, mwen pasyone de jaden, mwen pasyone de vèdi, rivyè, etc. Men mwen te deside maten an la de trè to mwen leve pou m vini vizite, pou m vini wè kòman moun yo ap plante. Byen sur ke yo pa itilize lè teknik modern pou yo plante men yo toujou itilize de fason akayik men mwen toujou pasyone de sa. Se sur sa fèm tris paske nou te ka pwodwi plis e nou te ka fè sa pi rapid men domaj ke nou pa itilize teknoloji fot de mwayen oubyen otorite yo pa panse avèk jan de bagay sa yo pou yo kapab ede Les paysans, les paysannes, se de sa yo viv e se sa ki voye pitit yo lekòl, se sa ki voye, ki ba yo mwayen pou yo manje, se la yo jwenn viv la pou yo manje, se la yo jwenn pwa pou yo kwit e se ladan l yo vann e answit pou yo peye lekòl pitit yo, pou yo peye inivèsite pitit yo. Sa a, si ke te gon leta ki te panse avèk jan de bagay sa yo, se sur ke peyi a ta prale, ta fon bon vè la. E se byen domaj ke yo pa panse a sa, paske nou gen tè a, nou gen dlo, e nou gen volonte, nou gen bra. E la di gen moun ki vle, gen moun ki pasyone de la tè, gen moun ki pasyone de jaden. Le pwoblèm se sèlman lajan ke nou pa gen. Li menm ki te kapab pèmèt ke nou ale vè la van men ki vini yon obstak. ou byen yo vin obstriye devlopman peyi a. E peyi a gen yon richès ki ekstraòdinè. Kounye a la se Repiblik Dominikèn k ap ba nou sitwon, Repiblik Dominikèn k ap ba nou anana. pa posib pou nou kite vant nou se vwazen an kap ba nou manje li pa posib li pa posib jan ke yo pwodwi a nou kapab pwodwi konsa tou il sifi ke nou gen yon plan nou gen yon plan nou gen volonte epi nou mete mwayon a dispozisyon paske gen moun ki gen mwayon poukisa nou pa nou pa investi nan agrikilti paske Pa gen lajan pèdi nan agrikilti. Lè n ap gade avèk ki pasyon ke moun k ap pase chari nan tè a. se se yon bagay ki ki kòmsi ki touche m nan kè paske mwen wè ke volonte a li la se mwayen yo ki ki mèg pa gen mwayen volonte a li la jis fè video sa nan optik pou m kapab konsyantize jèn majorite moun ki te konn plante yo yo yo abandone paske yo prefere e e e. jwenn yon viza pou yo pati, oubyen pou yo ale nan chili, pou yo ale brezil, men, men ekoute, e pitit nou kap leve nan peyi a, e ti fanmi nou, ti kouzen, ti frè, ti sè nou genyen kap leve nan peyi a, men kisa nou vle ke, ke, ke yo, yo, yo benefisye de, de, de peyi sa a, paske tè yo la, Tout bagay yo la, men poukisa nou menm nou pa ka fè yon feso? E poukisa nou menm nou pa ka mete tèt nou ansanm pou nou chache bon strateji a, pou nou mete yon plan daksyon sou pye pou nou di, an nou bay pwodiksyon nasyonal la jarèt, an nou eseye gade pou nou wè kòman nou kapab mete men ansanm pou nou plante, kòman nou kapab mete men ansanm pou nou pwodui e manje ki kapab bay pitit peyi a manje avan ke n al ekspòte. Pase, si nou pa ka manje, nou pa ka nan ekspòte. Fòk nou pwodui manje ki kapab pèmèt ke tout moun nan peyi a ka manje vant deboutonnen, e lè sa a, kounye a nou pral reflechi avèk ekspòtasyon. Men si nou pa reflechi avèk pitit peyi a pou tout moun nan peyi a ka manje, se siu ke